kan. Se zanmi nou Monique Thomas kap pote emisyon sa pou nou. Pawòl ou vwa se gid nou sou wout la Pawòl ou gran mèt se laverite.
Jodi a nap fon ti pale nan Matye chapitre 9 vèsè 35 a 38 sou lapriyè Jezi kap mande Papa a pou voye e ouvriye nan mwason an paske mwason an manke ouvriye. Jezi te t ap mache nan tout vil ak nan vilaj yo, li t ap anseye nan sinagòg yo, li t ap pwoklame bon nouvèl Wayòm nan e li t ap geri tout maladi ak tout enfimite. Li wè foul yo, li genyen pitye pou yo, paske yo te fatige e yo te tankou yon bann brebi ki san bèje. Jezi di disip li yo, Mwason an anpil, e ouvriye yo pa anpil. Lapriyè mèt mwason an pou l voye ouvriye pou mwason li an. Vrè semè a se ou menm Granmèt, w ap simen nan kè, w ap bay dezi pou yo konnen w atravè sa w simen nan kè yo. N ap mande w Jezi odas nesesè pou nou kapab kontinye anonse bòn nouvèl la tout kote n pase. Jounen jodi a, n ap kontinye mande Mèt mwason an pou l voye ouvriye nan mwason an, paske se nan menm reyalite a nou ye jounen jodi a. Travay Jezi a ap soufri paske manke bra. Nou bezwen plis moun nan fè apostola. Legliz la bezwen plis moun k ap vin mete men nan gwoup legliz la ki la pou mache preche, mache al chèche moun ki pa vin legliz. Frè m ak sè m yo, gen plis moun ki pa vin legliz ke moun ki vini. Sa vle di, si nou mete men nan travay Bondye a, nan mache fè pòtapòt, nan mache fè apostola pou Granmèt la, ap genyen plis moun k ap chèche chemen Bondye, k ap chèche chemen pou yo vini rekonsilye ak Bondye, travay pou Bondye, renmen Bondye e mache ak li. Legliz la bezwen moun nan pastoral malad yo. Pastoral malad yo soufri anpil. Lè moun yo malad, yo manke jwenn moun nan legliz la vin akonpanye yo. Gen de lè moun yo gen pwoblèm, yo gen yon pwoblèm y ap travèse, nan gwoup kote yo ye a, nan gwoup moun e moun nan mache a, Byen antandi menm si se pa tout moun ki nan yon gwoup, men gen de moun ki nan gwoup e fò nou e envite lòt moun ki legliz la ki pa fè pati de gwoup yo, fò nou envite yo vin fè pati de gwoup yo pou yo kapab, pou legliz la kapab gen plis zye fikse sou yo. Men si nou fè pati avèk yon moun ki nan yon gwoup ansanm avè nou, epi moun nan malad, Nou pa al wè l. Moman tristès yo, moman difisil yo, moman difikilte yo toujou bezwen, moun nan toujou bezwen e tande on pawòl de rekonfò. Moun nan toujou bezwen on moun ki pou vin lapriyè avè l. Paske gen de eprèv lè moun yo ap viv yo. Dèfwa, yo pa toujou ka lapriyè pou kont yo. Fò yo jwenn de moun ki vin akonpanye yo pou ede yo lapriyè, pou ede yo simonte moman an. Si pastoral la pa gen ase de moun k ap fè l, ki vin mete bra ladan l, se nòmal pou moun yo ap soufri. E, si Jezi te la ankò jounen jodi a, se menm bagay la l t ap di, Li t ap mande ke pou nou vin mete, pou nou lapriyè Mèt mwason an pou vin mennen plis moun nan mwason an. Sa vle di nan travay li a. Nou bezwen plis bra. Se pou nou al legliz la e pou nou rantre nan gwoup. Se pou nou ale nan gwoup e aksyon katolik yo. Tankou Sent Fami, Lejyon de Mari, gwoup sa yo, yo la se pou mache e gen ladan yo, yo divize an plizyè, gen ladan yo ki gen dwa ap mache fè pòtapòt, mache kay moun, chèche moun, envite vin legliz, men an menm tan tou gen ladan yo tou k al priye Avèk malad yo, gen pastoral malad menm anndan legliz la. Gen chaje gwoup anndan legliz la pou travay Bondye a pa ap soufri. Zanmi oditè ak entènot, nou envite w jounen jodi a pou w panse. Ou chita, chak dimanch w al legliz, epi apresa w chita w pa fè anyen ankò, w ap tann dimanch pwochen pou w tounen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Zèv yo la se pou konfime ke w gen la foi. Ou konfime se e e e lè w ap fè zèv ou ap tra mache nan travay Bondye, sa konfime ke ou gen la foi paske la foi pa mache san zèv. Zanmi oditè ak entènot, Pastoral malad yo ap soufri. Moun ki nan prizon yo. Bezwen moun ki pou pase wè yo, moun ki pou lapriyè avè yo. Moun gen de prizon ti moun, minè. Yo bezwen ti katechèz anndan prizon an. Yo bezwen moun ki pou vin pale yo de Bondye. Son espas ke moun ka itilize pou fè evanjelizasyon, pou w transfòme lavi moun nan, menm si l ap pije yon pèn, men si w pale l de Bondye, la kapabe pran konsyans pou l konnen ke jou l ta sòti, l pa ta lan prizon an ankò, kote ki jan ki pou l mete kò li, ki jan pou li viv, en, moun yo bezwen katechèz la fèt nan prizon, prizon an bezwen katechèz, tankou lekòl la bezwen Ok lap bezwen katechèz ni pou granmoun ni pou timoun nou bezwen preche pawòl Bondye a tout kote nou pase nou bezwen plis solidè nan legliz la nou bezwen fè plis solidarite e fidèl yo yo la se pou mete men nan travay Bondye pou t pèmèt ke legliz la vin pi vivan legliz la vin prezan tout kote pou l pèmèt ke Legliz la vivan patou. E pawòl sa a Jezi te di nan Matye 9, vèsè 35 a 38 lan, kote l t ap mande ke mwason an anpil, ouvriye yo pa anpil. Sa vle di travay la anpil, frè m ak sè m yo, zanmi oditè, travay la anpil men ouvriye yo manke. Nan ribrik sa a, n ap envite w vin mete men nan travay Bondye a, pandan ke nou youn dwe la pou lòt, pandan ke nou youn ap pran swen lòt, pandan ke nou youn ap panse ak lòt, e se konsa n ap rive fè wayòm Bondye a grandi tout bon vre.

Wi zanmi oditè ak entènot, se pou nou atantif ak apèl Granmèt la, lè Granmèt la ap rele nou vin met men nan travay la, se pou nou atantif ak apèl Granmèt la e se pou nou disponib pou li tou. Se te ribrik sa Fwaye Bib te pote pou ou jodi a. Kenbe la,